Bonjour bonsoir tout moun tout moun ki klike ki chwazi klike sou video sa pou gadel e kòm nou gentan wè tit la deja e se premye fwa ke m fè yon video parèy m pa konn abitye fè jan de video sa yo Men kisak pousem fè video sa se paske m jwenn anpil moun kap mandem e kap ekrim sou rezo sosyo yo sou Facebook sou messenger menm Instagram e WhatsApp tou dèfwa ki bezwen pran yon demand viza yo bezwen yon viza epi yo pa konnen kisa yap bezwen yo pa konnen ki pyès yap bezwen e yo pa konnen tou pou yo ta pase nan biwo dèfwa oim nan Pòtoprens pou yo ta konnen kisa yap bezwen dèfwa gon moun yo yo mande moun nan kisa y ap bezwen pou yo ta pran yon demand viza. Ki pyès y ap bezwen, ki dokiman y ap bezwen. E se lo, se nan lojik sa a ki fè m chwazi fè videyo sa a. Konsa, moun yo ava konnen ki sa y ap bezwen. E gen anpil lòt moun tou ki ta renmen konnen. Epi y ap tou pwofite konnen apati de videyo sa a. E mwen deja di nou mèsi pou pasyans nou. E m swete ke nou like videyo a. Ba li yon like anba a. Epi Pa bliye ou menm ki pako abòne avèk chanèl sa pa bliye banm yon abòne epi nou pral tounen tou swit nap pran yon ti poz nap tounen nan video a. Ok. Bonswa yon lòt fwa, m tounen. Men avan avan m kòmanse m ap di w èske w abòne deja? Èske w ban m like la deja? Ok. E jan ke m te di l deja, m te anonse l avan, m te di ke m pral pale nou de dokiman yon moun ap bezwen si tout fwa l ta bezwen fè yon demand viza Brezil. E m te di nou ki lojik ki fè mwen fè videyo sa, kisa k pouse m fè l. Se paske m jwenn twòp moun ki ekri m, twòp moun k ap mande m Kisa yap bezwen pou demand viza brezil bagay ou ta renmen fè fè pran demand pran viza brezil bagay sa yo kisa yap bezwen bon m wè a chak moman ke poum ta ekri moun ekri moun di yo men kisa di yo yon sèl bagay m jis ba yo video an m jis di banm fè yon video poum ba yo petèt yo ka ba yon lòt moun yo tou ki bezwen san ke moun nan pa bezwen al mande yon pakèt moun bon san nou pap pale anpil ann ale antre dirèk nan video Pou m esplike nou ki sa n ap bezwen. E N ap bezwen 7 pyès, dapre mwen. N ap bezwen 7 pyès pou nou ta fè demand viza Brezil la. Premye sa ke n ap bezwen, n ap bezwen yon paspò. Kòm nou deja konnen l, pou vwayaje, premye sa pou genyen, fòk gen yon paspò. Fòk gen yon paspò. Men, paspò a fòk gen 6 mwa a dat ekspirasyon an. M ap ba w egzanp, si tout fwa l ta gen, li ta manke 5 mwa pou l ekspire, paspò sa a li p ap valide. Yo p ap yo p ap pran l nan men w si tout fwa l ta manke 5 mwa pou l ekspire. Pou pi piti fòk li ta manke 6 mwa pou l ekspire, pou lè sa a paspò a ap valide pou w ka fè demand lan, pou w ka fè demand viza a. E dezyèm sa a n ap bezwen, n ap bezwen foto. N ap bezwen yon bout foto, Pa plis n ap bezwen yon bout foto fon blan. Foto paspò. Foto paspò, m panse n ap jwenn sa, trè fasil. Foto paspò, w ap bezwen yon bout fon blan e pou fòma paspò tou, foto paspò, pou demand viza Brezil lan, sa a yo, yo egzije l nan dokiman yo. Twazyèm bagay ke n ap bezwen ki enpòtan, se yon ekstrè kazye jidisyè. Kaz jidisyè la, gen anpil moun ki panse, ki panse ke se sètifika de bonne vie et mœurs yo konn fè pafwa nan komisarya, yo konn fè l nan tribinal kèlkonk pou polisye yo, gen dwa gen yon zanmi yo ki polisye ki fè l pou yo. Non. Kaz jidisyè sa yo egzije menm pou fè l nan dcpj. W ap fè l nan, ou pral nan dcpj, ou pral fè yon kazye jidisyè. Si tout fwa li pa gen ba dcpj ladan l, li p ap valide. se dcpj e Case judiciaire sa 3 mwa m kwè yo pran aprè 3 mwa yo ekspire e fòk li gen o mwen fòk li rete atè 15 jou avan dat ekspirasyon si l plis li pap valide. Ok. Si l si l ta manke 14 jou pou l ekspire, yo p ap pran l. Prèske menm jan ak paspò a, si l manke 6 mwa pou l ekspire, yo p ap pran l. Si l ta manke 5 mwa pou l ekspire, yo p ap pran l nan. Ebyen, kase jidisyè la, si l ta manke 14 jou pou l ekspire tou, yo p ap pran l. Omwen fòk li gen 15 jou Pou l ta pran pou l pral ekspire fòk li manke 15 jou pou l ekspire lè sa a yo ka pran l y ap pran l nan men w. Apre sa katriyèm bagay ke w ap bezwen w ap bezwen yon rezèvasyon biyè davyon. Lè m di yon rezèvasyon biyè davyon ou pa pral yon kote ou pral di kèt m pral vwayaje m ap achte yon biyè davyon pou m pou m ale san ke ou pako gen viza san ke ou pako konn kilè y ap ba w viza y ap rele w pou yo ba w viza paske gen moun ki konn al pran viza Yo yo yo pran genyen moun gen moun tou depan de chans ke yo genyen yo konn rele yo sou 3 mwa yo konn rele yo sou 4 mwa yo konn rele yo sou 5 6 mwa tou eske nou konprann gen moun menm ki konn pran nenpòt 9 mwa avan yo rele yo vin pran viza imajine ou ta al fon biyè davyon ou chwazi dat pou ale epi ou wè dat ou pase epi biyè davyon rezèvasyon biyè davyon ou te pran an li li li pase lè sa ou pèdi kòb la non ou gendwa ale nan yon ajans Ou prale nan yon ajans, e gen gen ajans ki fè sa, w ap mande yon rezèvasyon biyè davyon, y ap baw, w ap ba yon kòb, m pa konn ki kòb, sa pral depan de ajans lan tou, pa menm. Ou pral negosye avèk yo, y ap fè yon rezèvasyon biyè davyon pou ou, e lè sa a, avèk sa yo ba ou an, rezèvasyon biyè davyon yo ba ou a, w ap pote li nan. nan tout dokiman ke yo mande w yo lè sa a pou pou al fè demand viza Brezil la. Sou sa a mwen klè. Apre sa, senkyèm bagay ke w ap bezwen, w ap bezwen yon sètifika entènasyonal de vaksinasyon. E, bon, pou mwen menm, m pa twouve ke li twò obliga, yon obligasyon non. Men yo mande l, an ka ou ta gen yon ajans de, nasyonal de siveyans sanitè Dèfwa si genyen l sou wout ou, yo ta mande w pou gen kat vaksinasyon an, e lè sa pou prezante l pou pou sa pa ba w pwoblèm. Paske si tout fwa yo ta mande w epi w pa genyen l, ou riske pa vwayaje, malgre w ta gen viza nan men w. E sa k fè yo mande w li depi nan demand viza a, yo mande w li. Ou konprann? E sizyèm bagay ke w ap bezwen, w ap bezwen yon ekstrè dachiv. Sa a nou konnen l, tout moun genyen l paske san ekstrè dachiv lan, ou pa t ap ka fè paspò a, kwake gen raketè Ayiti, M konnen ki fè paspò san san ekstrè. Yo gen dwa mande w yon pakèt kòb pou fè paspò san ekstrè men m konnen ke li obli yon obligasyon li ye pou gen ekstrè lè w pral fè paspò. Yo mande w ekstrè a men se pa fotokopi. Tout pyès yo mande w yo la a pa gen youn ou pral avèk fotokopi yo. Tout se orijinal. Ekstrè a yo mande w yon ekstrè elajiv orijinal e sesi yo chanje bagay yo. Lontan li pa t bezwen legalize paske. M rete kwè ke si se leta k ba w yon bagay, Ayisyen w ye, leta ba w yon pyès, m pa kwè yo ta oblije bezwen legalize l ankò, ou konprann, yo mande w ekstredasivou obligatwa, epi orijinal, apre sa yo di w fòk ou legalize l ankò, yon pakèt bagay. Ou al legalize l nan ministè jistis, apre sa pou w plonje nan ministè afè etranjè pou w al legalize l ankò. Ministè afè etranjè la pou moun ki pa konn kotel ye m kwè li si m pa twonpem li Dèlma 60 alò m pa konnen si yo chanjel paske biwo Ayiti yo tèlman ap chanje yo lokal de tanzantan li biwo sa li Dèlma 60 pou moun ki pa konnen yo e setyèm bagay ke wap bezwen ki enpòtan anpil paske san li menm m pa kwè wap wap jwenn visa se pèman ou pral pèman dè frè BVAC sou kont OIM nan. M panse ke m pa gen nimewo kont oim nan pou m ta ban nou, pou m ta pase l avèk nou, men m panse ke n ap jwenn ni anbasad nan oim, depi n al nan oim n ap gen kont lan, oubyen depi n al nan bnc tou, nou ta di men poukisa epi bnc gen deja. konnen, paske se kontra m kwè yo siyen, ou pral nan BNC, ou pral depoze 60 dola US, ameriken, 60 dola ameriken ou pral depoze sou kont OIM nan pou viza a. E lè sa a BNC, fò tyen aske BNC ba w yon resi pou pwouve ke w peye 60 dola a, epi lè sa a ou pral akonpanye l avèk tout dokiman ke m sot di la a yo, pou pote nan anbasad Brezil e lè sa a ou ka jwenn viza. Pou byen di w, gen moun ki konn ap mande m tou èske gen refi nan demand viza sa yo. Non, m pa ko konn, m pa ko jwenn yon ka ki gen refi. Petèt ka gen ti erè nan non, nan pyès ou Avan ke ou menm al depoze m ban nou konsèy sa, verifye pyès pou yo, eske tout menm jan, eske pa gen erè nan non, nan dat de nesans, bagay sa yo. Paske nou konnen toujou gen ti erè ki konn pase, fòk nou gade eske pa gen erè nan bagay sa yo. E jan m di nou an, se sa. Si tout fwa ke nou ta gen. yon bagay nou bezwen, nou ka gen kòmantè, nou yon bagay ke, si nou ta gen yon ti dout sou tout sa m sot di yo la, nou ka kite l pou mwen nan kòmantè la. Ok, nou mèt kite l nan kòmantè e mwen menm m ap reponn nou pa yon kòmantè tou. Oubyen si l le fo yon lòt videyo m ka fè l jis pou m ka di nou ki sa. Ok, mwen di nou mèsi, mèsi e nou menm ki chwazi monte sou videyo sa pou nou gade l. Mwen di nou mèsi anpil e map di nou pa bliye banm yon like epi pa bliye kite yon kòmantè pou mwen ok pa bliye kite yon kòmantè di nou sa nou gen bezwen an plis si tout fwa nou ta gen yon dout sou sa ok mwen di nou mèsi mèsi babay a la pwochèn nan yon lòt video.